Bonjou tout fanatik foutbòl yo, byenvini nan kafe Foutomak 10 premye epizòd la. Se premye randevou maten kote ke nou pral pale an 15 minit de tout sa kap pase nan foutbòl la, rezilta match yo, deklarasyon cho, nouvèl sou blese, rimè transfè epi kalandriye match kap genyen pou jounen an. Mwen se Foutomak 10 e chak maten nap gen pou nouvèl jounen an ansanm avèm pou nou konn tout enfòmasyon foutbòl yo rapid, klè, san bri, san pale anpil. Nap pral kòmanse avèk Lig dè chanpyon jodi a, nou pral reyaji sou sèten match ki te jwe pandan semèn lan e nap kòmanse avèk chòk Real Madrid Manchester City a. Aprè defèt Real Madrid la anpil fanatik Real Madrid tap tann yo revoke Xabi Alonso, sa poko fèt. Pandan mitan jounen an, n ap gen pou n fè yon pwen aktyalite an dirèk sou Youtube avèk Facebook. Lè sa, n ap gen pou n update nou sou sitiyasyon an, èske gen nouvote ou pa. Nou pral bay deklarasyon Xabi Alonso te fè yè la nan mikwo laprès aprè match la, nou pral tradui pou nou, e li te pale konsa. Mpanse ke nou te byen kòmanse match la e nou pa gen anyen pou nou repwoche nou sou sa, men nou te gen moman de flotman e nan 10 minit moman de flotman sa yo, yo arive pran avantaj la e nou pat byen kontwole jwèt la nan moman sa yo. E aprè sa nou te vin pran kontwòl match la ankò e nou te manke finès, mpa gen anyen pou m repwoche pèsòn. Lè ou nan moman delika konsa e avèk anpil mesi, ou santi ou mwen solid. Se pou sa nou sipoze ranvèse sitiyasyon an le pi rapidman ke posib e nou te jwenn okazyon pou nou te ni yo nou pa arive fini yo e sa konplike nou latach. Gen Samir Nasri konsiltan nan mikwo Canal Plus ki mande pasyans avèk Xabi Alonso, li pale konsa e li mande Pasyanse pou Xabi Alonso, li di ke pa gen dife e yo sipoze pran pasyans avèk kotch espanyòl la. E li konnen ke se Florentino Perez ki pral gen pou deside, men deside nan ki direksyon, èske se pou yon sèten pati nan vestyè la ou ankò pou kotch li a. E nòmalman lè w al dèyè yon kotch nan tip Xabi Alonso nan Leverkusen, fòk ou bal tan poul travay e ou pa ta sipoze favorize vestyè la sou pwojè spòtif la. Sa se Samy Larcé ki pale konsa nan mikwo Canal Plus. Se menm son klòch la avèk Thierry Henry nan CBS ki mande pasyans pou coach espanyòl la tou. Yè nan live Foutomac 10 ki fèt sou YouTube avèk Facebook an simultané a 8 heures PM nan, Nan analiz mwen de blesur Kylian Mbappé a, m tap presize pou nou ke m pa sur e sèten ke misye ap ka jwe nan weekend lan. E byen avan match la tou nan analiz pre match la m te di nou sa, e s on jèn nan kwis goch li ke l genyen, s on jèn musculaire ke li ye, e gen fort chans ke misye pap ka monte nan match la. E se sak te fèt malgre e urjans ki te genyen pou ekip madrilèn nan. Ebyen nan weekend lan gen fort chans tou ke Kylian Mbappé

Real Madrid aprè skandal ki te pase nan Bernabeu. E pandan n ap pale de absans Kylian Mbappé a, Erling Haaland yo te poze l kesyon sou sa e yo te mande l eske sa se te yon avantaj pou ekip City a avèk absans Kylian Mbappé a. Erling Haaland te reponn konsa e ke yo te okouran de blessure ke Real Madrid genyen yo men l te panse ke l t ap jwe fas a Kylian jodi a, li te panse ke l t ap prezan. e ke yo pa janm renmen wè yon gran jwè konsa blese, e li menm bò kote pa l ki se yon chanpyon li toujou renmen jwe fas a yon chanpyon tou, men nan ka pa Kylian Mbappé a, absans lan avantaje yo tou sikolojikman. Sa se Erling Haaland ki t ap reponn kesyon nan mikwo laprès. Nou bal fè yon rezime sou sa k pase nan Lig dè Chanpyon an nan lòt match yo. Nou gen Ajax Amsterdam ki arive remonte Karabag lakay li,

E bò kote Villareal Kopenag, Kopenag arive bat Villareal. Momentòm negatif Villareal la kontinye ap pouswiv nan Lig dè Chanpyon an e m panse ke avèk defèt sa yo elimine nèt de yon posiblite pou yo ta kalifye pou baraj. Se Andreas Cornelius nan dènye minit match la ki arive tiye ekip Villareal la nan fen match la. E bò kote psg, psg al lakay Bilbao li fè 0-0. Yo te gen 2 okazyon nan match sa. Se okazyon Fabien Ruiz la, kote ke misye te gen posibilite pou l remèt Joao Neves yon balon nan pwen penalite a, li pa fè l, epi gen Barcola ki te rive anfas gadyen an tou, e ki mete yon balon sou ba transvèsal la. Barcola rete sou 7 match nan chanpyona ewopeyen an avèk psg ke l pa skore. Donk pa rapò avèk sa, gen anpil rimè ki kòmanse ap sikile, èske psg pa ta bezwen yon atakan ki ka skore gòl pou yo pou mwad janvye a?

pou ekip Benfica. Donk avèk viktwa sa, sa va fè 2 viktwa konsekitif pou jwè Mourinho yo. Donk avèk 2 viktwa sa yo, yo seryezman nan batay pou jwenn yon plas nan baraj la. Nou gen Dortmund ki fè 2 a 2 lakay li e se gras avèk yon double de Julian Brandt. Fabio Silva te jwe yon bèl match pou ekip Dortmund nan tou. Men se Peter Auge ki te egalize pou Bodo Glimt, meyè jwè ekip la, ansyen jwè Milan AC avèk Eintracht Frankfurt la. Nou gen Arsenal ki bat Club Rouge 3 a 0 avèk 2 superb gòl de Noni Madueke avèk Gabriel Martinelli. N ap raple ke Noni Madueke fon double men gen youn nan gòl yo son chef d'oeuvre ke li ye. Gabriel Martinelli tou fè yon krèm gòl e tou lè 2 gòl sa yo disponib sou paj Facebook Foutom ak 10 lan. E Juventus bat Pafos 2 a 0, yon viktwa nèt e solid kote ke Marc Henry ankò youn fwa te desizif pou ekip Juventus sa. Son jwè ki toujou reponn nan moman enpòtan yo, entènasyonal ameriken an, de Jonathan David, kanadyen an, te skore brek la pou yo sou pas meyè jwè yo a ki se Kenan Yildiz, jwayo La Tiki a. E gen N ap raple ankò ke City bat Real Madrid yè avèk yon gwo prestasyon de Rodrygo Rodrigo Kijan gwo match hier e kèk chif ki enpòtan pou Rodrigo hier, misye bay 5 pas kle nan match la e avèk 2 gwo okazyon ke l te kreye, youn nan yo se pou Jude Bellingham ki te tchake balon an sou tèt e kan an. Li pa bliye ke Erling Haaland te skore sou penalite avèk Nico Elly ki te fini meyè jwè match la pou pou

Leonard Carl avèk Serge Gnabry. N ap rete sou Leonard Carl la yon moman, misye vin jwè ki pi jèn ki skore 3 gòl konsekitif nan Lig dè Chanpyon. Ok, pwodij 17 lane Bayern de Munich lan kontinye ap make non l nan listwa foutbòl ewopeyen an. Nou genyen Monaco ki bat Galatasaray 1 a 0 gras avèk entènasyonal ameriken an Folarin Balogun. Nou genyen Atalanta ki bat Chelsea 2 a 1 avèk yon lòt bon match de Charles de Catelaere ki se entènasyonal bèlj la ki vrèman ap jwe yon gwo gwo mwad novanm avèk mwad desanm pou ekip Atalanta e sa fè twazyèm match nan peryòd sa ke misye fini meyè jwè e match la pou ekip Atalanta a li te bay yon pas gòl e yon bèl pas gòl pou Scamacca yon bèl debòdeman li santre balon avèk pye dwat li ki se move pye l. sou tèt Scamacca ki te egalize pou ekip Atalanta. Luis Charles ta pral fè yon bèl pèse epi skore avèk pil li nan fen match la pou ekip Atalanta. Se Joao Pedro ki te ouvri skò la pou ekip Chelsea a ki rete sou omwen 3 match ke yo pa genyen ni nan chanpyona a ni nan Lig dè Chanpyon. Nou genyen Barcelone e ki bat.

ki frape nan men Van Dijk e men an se yon men volontè ke li te ye, aksyon sa te sipoze penal e sak pi kirye a se ke yo pa menm revize aksyon an. Donk yon gwo gwo polemik nan match Inter Liverpool la. Nou gen ekip Atletico Madrid la kal remonte psg lakay li e gras avèk gòl Julian Alvarez, David Anco avèk Sorloth.

E kounya nou pral vin avèk klasman an pou nou. Men klasman an aprè 6 jounen n ap raple ke rete 2 match ki pou jwe an janvye ki pral trè desizif pou anpil ekip. Nou gen Arsenal ki premye avèk 18 pwen, nou gen Bayern Munich ki dezyèm avèk 15 pwen, nou gen psg ki twazyèm avèk 13 pwen, Men egzeko e avèk ekip City a ki gen 13 pwen tou nan katriyèm pozisyon. Nou gen Atalanta ki senkyèm kounya la avèk 13 pwen, ki pase devan ekip Inter la. Inter de Milan rete a avèk 12 pwen lan nan sizyèm pozisyon. Jiska prezan 8 ekip yo se yo menm k ap kalifye dirèkteman e pou sèzyèm de final yo. Real Madrid setyèm avèk 12 pwen, Atletico Madrid uityèm avèk 12 pwen. Gen ekip Liverpool la tou ki. e nevyèm avèk 12 pwen men ekip sa yo separe pa 2 kontèks se diferans gòl si se pa diferans gòl se plis gòl ke ekip la skore pase ki fè li devan yo ok e nou gen Dortmund ki gen 11 pwen dizyèm nou gen Tottenham ki gen 11 pwen onzyèm nou gen Newcastle ki gen 10 pwen douzyèm nou gen Chelsea ki gen 10 pwen ki trèzyèm gen Sporting ki gen 10 pwen tou ki katòzyèm Barcelone kenzyèm avèk 10 pwen nou gen Marseille

E premye a uityèm lan yap kalifye dirèkteman pou sèzyèm de final. De nevyèm pozisyon an a vennkatriyèm lan yo bral jwe baraj. E sa se konsa Lig dè Chanpyon ye. Nap raple ke Barcelone li menm 2 dènye match ke li rete yo se kaziman 6 pwen garanti ke yo ye. Gen fòt chans ke yo fini avèk 16 pwen e yo ka rache yon plas e nan sèzyèm de final la dirèkteman. Ekip Inter de Milan an li menm li gen poul jwe 2 match konplike. L a pral resevwa ekip Arsenal la ki poko janm fè yon nul nan Lig dè Chanpyon sa e yo pral lakay Dortmund nan dènye match yo nan Lig dè Chanpyon. Donk gen anpil, anpil koze ki pral regle nan 2 dènye match yo ki pral trè konpetitif e klasman an trè sere. Gen anpil ekip ki ka toujou kalifye pou baraj, gen anpil ekip ki ka toujou elimine konplètman de Lig dè Chanpyon e gen anpil ekip ki nan. e top 8 la ki ka tonbe nan baraj toujou donk e se konsa lig dè chanpyon an ye kounya m pral ba nou ekip ki kalifye yo 2 ekip ki deja kalifye pou pwochen tou yo se Bayern de Munich ansanm avèk Arsenal ki deja gen plas yo garanti nan 16 zièm de final yo e m ap remèsye nou pou atansyon nou sa se te dezyèm edisyon kafe fout o max e abone si w renmen travay la pa bliye kite yon like avèk pataje l e e sitou avèk moun nou konnen ki renmen itilize platfòm youtube la ok epi pa bliye e nan mitan jounen an nap gen yon pwen aktyalite e nan aswè nap gen pou nan analize tout match ki pral genyen nan wikenn nan nan top 5 majè yo nan nan chanpyona ewopeyen yo e chanpyona tankou la Turquie e Portugal epi la Hollande tou epi pa bliye e nap gen poun bay konsèy sou paryaj tou a 8 heures PM donk merci pou atansyon nou e a la prochèn.